Bonjou tout fanmi mwen yo bonjou zanmi mwen yo e tout moun ki an Ayiti m te deside pou m fè videyo sa akoz de kesyon e anpil enfòmasyon fanmi ak zanmi m yo te chèche nan jou sa yo pandan yo yo te tande ki pwoblèm ki genyen nan mond lan epi avèk maladi kowonaviris nou genyen sitou an Itali alò yo te chèche m pou konnen kisa k ap pase e kòman mwen ye bon Mwen menm, mwen viv an Itali nan nò Itali, jan nou konnen ke kounye a Itali se youn nan premye peyi ki plis afekte. Se te dezyèm peyi apre Lachin, se te premye nan peyi ewopeyen. E nou gen pou jounen jodi a 41 mil afekte e 3 mil 405 moun ki gentan mouri epi 4 mil moun ki gentan geri, ki te lopital, ki geri deja. Sa vle di konnya nan moman sa kòm la chine fè yon ti kanpe paske yo te bloke e kont e pwopaje virus sa akoz yo te fè yon vrèman yon yon gwo gwo sansibilizasyon sou moun yo yo te bloke tout zòn yo alò sa vle di moun yo te respekte lòd gouvènman te ba yo tou sa vle di konnya nan moman sa se itali ki pase pou premye peyi ki touche avèk maladi kowonaviris la. Koman nap viv isit an Italie? Bon depi yon mwa preske paske avan yo te mete entèdiksyon an jeneral e depi yon mwa nou te gentan mete tèt nou tou nan karantèn sa vle di de jou an jou gouvènman te deside men kisa yap fèmen an kòmansman yo te mande moun yo pou yo rete lakay nou e pou nou pa sòti E an dezyèm, yo kòmanse, yo te kòmanse e mete lòd pou fèmen tout inivèsite, tout lekòl. Aprè sa, yo te vin fèmen tout chòp ki genyen, ki ap vann bagay ki pa an premye nesesite, pa egzanp, zòn ki vann soulye, rad, epi lòt bagay ke yo pa bezwen. E pou moman sa a kounye a, tout bagay fèmen an Itali. Sa vle di nou tout 60 milyon Italyen dwe rete nan kay. Genyen sèlman 3 posiblite ke pou 3 nesesite ke nou kapab sòti, men sa avèk yon otorizasyon ke gouvènman kite pou nou, se yon fòmilè kote nou ekri pou ki rezon. 3 rezon sa yo se, youn, si nou bezwen ale achte yon bagay nan famasi, sa vle di bagay tankou medikaman. E dezyèm, si nou bezwen al achte e manje pou mete nan kay nou, men sa vle di tou nou pa dwe ale chak jou, nou dwe fè yon makèt apeprè pou yon semèn, 2 semèn. Epi twazyèm, se pou travay, se pou moun ki pa genyen posiblite ki kapab rete nan kay. Sa vle di moun ki ap travay pa egzanp nan sektè nan domèn sanitè, nan moun k ap travay nan pwodiksyon alimantè paske bagay sa yo yo ouvri e n ap bezwen yo sa vle di moun sa yo ap oblije al travay oubyen moun k ap travay nan lopital alò yo bezwen yon papye yon fòmilè pou yo kapab sòti avèk yon otorizasyon men si te pa pou 3 bagay sa yo pa gen oken moun ki kapab sòti isit an Italie. Nou pa kapab soti ni pou pwomennen, ni pou ale fè spò nan yon pak, tout pak fèmen, ni pak pou timoun, ni sinema, ni lekòl, ni teyat. Pou ki rezon tout bagay sa yo fèmen? Yo fèmen se paske se. Pou pwoteje nou menm, pwòp tèt pa nou, avèk lòt moun tou. Sa vle di ke si yon moun malad pa egzanp, li kontaje li pa konnen si li malad paske maladi sa se pa tout moun ke li pote lopital. Gen moun ki pa gen sentom maladi a, men petèt li kontaje, alò pou evite pou yo pa pwopaje maladi sa, viris sa bay lòt moun, sa vle di chak moun dwe rete lakay yo. Pa egzanp mwen menm m gen bèlmè m ki rete pa two lwen bò lakay mwen men m pa kapab ale wè li, li menm tou li pa kapab vini lakay mwen, an premye se pou m kapab pwoteje tèt mwen epi pou l kapab pwoteje tèt pa li tou paske granmoun yo pa egzanp se youn nan premye moun ki vilnerab ki pi fèb pou nou kapab pwoteje paske aprè de 65 an yo plis vrèman fèb nan sans sa pou ki rezon paske Nòmalman, gen anpil granmoun majorite yo gen lòt patoloji. Maladi sa li menm depi ou gen lòt patoloji, pwoblèm respiratwa, oubyen azma, moun ki pa kapab respire, oubyen lòt pwoblèm kè, oubyen lòt bagay, tansyon bagay konsa, se prèske se granmoun yo, se pou youn nan premye rezon ke granmoun yo pa dwe sòti. Sa vle di si gen yon moun jèn nan kay la, se li menm ki dwe sòti pou al fè komisyon pou granmoun yo. Sa se youn nan premye bagay. Nan dezyèm bagay tou ke granmoun yo, nan pwoblèm Itali genyen nan moman sa, ke tout lopital plen, pa gen plas, epi kabann yo pa ase pou tout pèp la. Sa vle di, doktè yo, si gen yon granmoun ki gen 80 tan, e avèk yon jèn ki rive ki gen 20 tan ki gen maladi sa yo tou le 2 bezwen yon kabann ou yon terapi entansif sa vle di yap chwazi nan 2 moun sa yo ki moun pou yo bay lavi ki moun pou yo e pou yo ospitalize se pou rezon sa ki fè granmoun yo dwe rete lakay yo. Dezyèm bagay m ap di nou, m ap reponn ak kèk kesyon, anpil moun poze m kesyon, bon kisa karantèn nan ye, paske gen anpil moun nan mache, an Ayiti, nan fanmi mwen, nan fanmi mwen menm sa sòti, paske ki mande m, e yo te di yo, ke karantèn nan, sa vle di se tout moun ki malad, ki pral mouri yo mete yo nan karantèn. Bon, m espere m konprann avèk lòd gouvènman ayisyen sot pase kounye a, m kwè nou konprann ke karantèn nan se pa sèlman moun ki malad ki nan kay. Sa vle di karantèn nan se chèche, pase gen yon epidemi, gen yon pandemi kòm viris la, sa vle di se rete nan kay pou nou pa pwotaje, pou nou pa pa pwopaje maladi sa avèk lòt moun. Sa vle di. Nou pa dwe rete ansanm an gwoup paske l ap fasil pou nou kapab pataje maladi sa ak lòt moun. Nou pa dwe rete tankou lè nou malad, nou gen tous, nou gen fyèv oubyen nou gen yon lòt sentom ke nou dwe estène devan yon lòt moun. Sa vle di nou dwe fè atansyon pou nou kapab pa voye mikwòb sa sou lòt moun. Men pou ki rezon ki fè chak moun dwe rete lakay yo, evite kounye a sòti an gwoup, evite pale avèk lòt moun, evite bay moun lanmen, evite bo moun, bay akolad nan moman sa. An twazyèm, gen yon lòt bagay ke nou te di ke maladi sa kòman yon moun kapab fè prekosyon kòm yo poko fè, yo poko jwenn yon vaksen, yo poko fè yon vaksen, yo poko jwenn yon solisyon. Maladi sa a li menm, nou kapab fè pati pa nou. Sa nou kapab fè tout mond lan, se pwoteje pwòp tèt pa nou, pwoteje pwochen nou. Avèk ki fason? Sa yo di nou, se lave men nou souvan, souvan, paske chak bagay nou fè, nou dwe lave men nou avèk savon. Paske se youn nan fason pou nou kapab evite ke mikwòb sa yo kole nan men nou. Dezyèm bagay se evite pale avèk yon moun pwòch yon moun, sa vle di nou dwe rete 1 mèt de distans. Twazyèm bagay, si yon moun santi li pa byen, li gen fyèv oubyen li gen tous, li pa li pa frekante lòt moun, li pa dwe frekante gwoup oubyen li di a sa se pa anyen se pa maladi a alò l ap jwenn lòt moun. Sa vle di se evite pale avèk lòt moun. Si moun sa gen sentom sa lap pi bon poul itilize yon pòch nen, yon mask, epi 2 gan tou. Twazyèm bagay se lè nou gen yon tous fason nou dwe evite pou nou touse devan moun sa nou dwe touse nan nan koud men nou, si yon si yon moun rankontre yon lòt moun ki genyen maladi sa li pa gen sentom e kòman lap fè poul pran yon pou lòt moun nan pran maladi sa li senp majorite moun ki malad yo Yo pa santi anyen. Yo pa ni gen fyèv, ni gen tous. Yo pa gen anyen. Men moun ki gen sentom, pa egzanp ki rive gen fyèv, gen tous, ki santi respirasyon yo kòmanse kout, yo santi tout sa yo fè yo bouke, sa vle di moun sa te gentan rive nan yon faz ke poumon li te gentan afekte. Sa vle di li gen tan nan yon stad ki vrèman grav, li bezwen sa ki rele yon èd respiratwa nan lopital, li bezwen yon vantilatè, sa vle di yon kabann de terapi entansif. Ke se yon kesyon ke an Ayiti l ap difisil, paske an Itali, nou menm ki an Itali nan yon peyi ki genyen tout posiblite sa yo, nou nan difikilte, nou mele, sa vle di nou menm nou dwe fè anpil anpil prekosyon. Kisa m kapab di nou ankò pou nou kapab evite, mwen menm m kapab di nou sèlman evite e chèche lave men nou ansanm. Sa vle di m konnen an Ayiti, m konnen fanmi mwen yo, mwen menm se Ayiti m te m sòti, se Ayisyen m ye tou, orijin Ayisyen m ye tou. E sa vle di, m konnen lè yo di nou lave men nou avèk savon pou nou evite e pwopaje maladi sa, sa se pa vle di lave men mete yon kivèt dlo epi mete bazilik oubyen lave men w avèk savon konsa. Non, paske pou ki rezon ou pa ka fè sa, paske si w fin lave men w nan yon kivèt dlo a rete yon lòt al lave men l ladan l, si w gen tan afekte ak maladi sa lòt moun nan tou li pi fasil pou l afekte avèk maladi sa. Men pou ki rezon ke lave men nou avèk dlo ki ap koule tankou dlo nan tiyo, anba yon tiyo, oubyen nan yon gode, oubyen nan yon galon, men dlo a dwe ale yon lòt kote ke moun pa kapab itilize l. Sa se youn nan premye konsèy m kapab ban nou pou nou kapab fè atansyon avèk lave men. An dezyèm se nou dwe lave men nou byen souvan, paske isit yo konseye nou pou nou lave men nou apeprè chak 20 minit, demi è, E sa vle di m kwè se youn nan bagay nou ka fè. Men m konnen sa se pa fasil pou tout moun ki pa gen dlo men kòm se sa se sante nou se youn nan bagay ki pi enpòtan nan lavi nou se youn nan premye bagay pou nou fè. E kisa m kapab di nou ankò? M kapab di nou ke E nan moman karantèn nan, se pa yon bagay ki fasil, pa egzanp, pou moun ki pa abitye rete nan kay. Men tout peyi, tout mond lan kounye a, li nan karantèn, li nan kay yo. Li pa fasil pou nou an Ayiti, m konnen, paske m konnen gen anpil, pa egzanp, nan fanmiy mwen, se pa tout moun ki genyen posiblite rete nan kay avèk yon yon kwizin a gaz, oubyen yon twalèt ki andedan kay, oubyen dlo ki ap koule. M konnen li pa fasil, men si nou konnen ke lavi nou koute pi chè ke tout lòt bagay sa yo, m kwè n ap pran kanmenm. Se enpòtan pou lavi nou, pou nou kapab sove lavi nou, sove lavi pwochen pa nou. M ap sipriye nou vrèman, sitou avèk timoun yo, pou nou kapab swiv yo plis, paske pou ki rezon ke nou evite pou ba yo akolad pou nou ba yo bo, pou nou fè tout moun manyen yo, nou menm tou kòm granmoun nou ta dwe eseye, se pa dwe eseye ankò, nou dwe entèdi bay moun lanmen, akolad e bo nan moman sa, paske se vrèman bagay ki kapab sove lavi nou. M ap voye pou nou nan menm videyo sa a plita, kèk egzanp de l'Italie pou m kapab montre nou men nan ki difikilte nou ye isit an Italie. An Itali kounye a gen simityè ki pa kapab mete moun paske yo plen, yo oblije pote mò sa yo ale nan lòt vil pou brile yo epi pou retounen sann nan bay fanmiy li. Men nan ki eta yon peyi tankou Itali rive. N ap viv yon sitiyasyon ke nou menm nou pa t ap janm panse ke nou ka viv. Men, elas, se pa nou sèl ki nan sitiyasyon sa a. E bon, nou menm ki nan gwo peyi, nou viv sitiyasyon sa a avèk anpil difikilte. Men, e, m konnen nou menm tou ann Ayiti nou pase anpil moman, o moman de tranblemanntè, moman de kolera. E m kwè nan moman sa a, si nou fè anpil atansyon, nou menm tou, nou kapab e, e, e, reyaji epi depase moman difisil sa yo yon jou. Men pou ki rezon ke nou dwe fè anpil, anpil atansyon? Nou menm nou bloke nan kay depi 4 semèn avan tout lòt peyi ewopeyen e Etazini. Pou ki rezon tout peyi te gen tan ap gade nou ak mal anba, anba je pou di se pa vre, pou di se ekonomi yo yo nou dwe. Yo t ap gade Itali konsa, men kounye a yo tout nan menm bagay la, nou tout nan menm pwoblèm nan. Sa vle di, se pou nou evite e bay e panse pa nou san nou dwe swiv lòd gouvènman bay evite swiv pwòp tèt pa nou men koute sa yo di nou paske nou menm ki deyò kòm dyaspora nou preokipe anpil pou nou an Ayiti sitou m ap pale nou de Litali ke se youn nan peyi ki pi touche si nou wè sa n ap kriye pa egzanp mwen menm mwen gen yon zanmi m ki touche ki nan lopital e depi yon semèn mari yon zanmi m men moun sa si li esplike nou kòman bagay yo ye n ap kriye pou ki rezon yon moun ki antre lopital isit an Italie ki pozitif avèk kowonaviris li pa genyen oken moun ki kapab ale vizite li paske pa gen moun ki ka rantre kote li ye a majorite moun ki mouri nan avèk Coronavirus li pa wè fanmiy li ankò paske li antre lopital li mouri pou kont li se enfimyè lap bay mesaj pou di fanmiy li pou salye fanmiy li pou li menm konnya yon moun mouri isit depi 2 semèn pa gen anyen ki ouvri menm legliz ou pa kapab chante antèman yon moun ki mouri sa vle di moun nan mouri esepte fanmiy lan madanm li oubyen mari li ak pitit li ki al kondwi l nan simityè pa gen oken moun ki kapab ale nan antèman sa pou ki rezon pa gen rasanblaj pou moun ankò sa vle di nou pa kapab wè pwòp fanmiy nou pwòch nou yo ki mouri sa vle di nou dwe fè anpil atansyon frè m ak sè m yo e m ap kite nou avèk videyo egzanp de litali m ap voye pou nou e m ap komante yo e m espere vrèman avèk difikilte sa yo yon jou kanmenm si nou tout fè pati pa nou Fè atansyon e pran prekosyon avèk pwòp tèt pa nou pou pwochen pa nou, piga nou egoyis avèk lòt, paske sa yo mande pou nou fè a li sèvi pou nou tout paske sa se sante nou tout. Mèsi anpil e bon nap pale pita avèk videyo.